Bonjou oditè oditris kap koute nou nan lè sa e nou moute sou chèn nan pou nou fè yon ti koze ansanm nan randevou nou nan chak lè ki posib jodi a nou santi nou kontan pou nou enfòme ou pou nou diw de tout sa kap pase nan peyi a. Men, ou konnen yo mye ke nou. E si nou ta di ou pa konnen yo mye ke nou, e nou ta santi nou koupab. Ou konnen yo pi mye ke nou, men yon sèl bagay nou santi ke ou pa bouje, ou pa souke kò w, ou pa leve kanpe. E jodi a nou monte sou panèl la pou nou di, pa rapò a tout enfòmasyon ke n ap tande sou radyo, Sou jounal e pa rapò a desizyon Ariel Henry machwè bab pran nan peyi a pou l plonje peyi a nan lanfè ebyen nou menm nou di kote nou ye a nou ap reflechi n ap poze tèt nou kesyon kisa k ap fèt e gen anpil moun yo t ap kritike Jovenel yo t ap di Jovenel se kriminèl Jovenel se mechan. Jovenel ap lage peyi a nan twou. E gen ki te di lè Jovenel ale, sa va chanje, sa va ale. Men, jodi a m santi li pli mal. E èske moun sa yo gen lejimite pase Jovenel? Èske moun sa yo gen gras Bondye sou yo pase Jovenel? Èske moun sa yo sitwayen pase Jovenel? Mes chers amis, si Jovenel. Antanke Prezidan de la Repiblik, antanke premye pèsonaj de la Repiblik, li asasine pa dè bandi, pa dè vwayou, pa dè mèsenè, pa dè teyoris. E jounen jodi a pou Ariel Henry kanpe di mesye sa yo pa koupab, li pral lage yo, li pral mete yo nan lari a pou yo. e kidnape plis moun, pou yo asasine plis moun, ebyen nou menm map mande nou kisa nou di e kisa nap fè nan sitiyasyon an. E sak fè jounen jodi a antan ke yon ansyen militan e map mande lè map sonje Gonayiv, lè de vil de lendepandans, Map mande sa kap pase. E pa fè jovenel sa non mezanmi vil de lendepandans lan e si ayisyen ka kite chili brezil pou yo mache a pye pou yap antre ozetazini pou yo wè si yo ka arive nan yon gran peyi oubyen pou yo ka chache lavi miyò men kisa nou paka fè la pou nou paka soti gonayiv A pye pran Sen Mak pran tout depatman nèt e rele Okap mete nou ansanm pou nou ta rantre Pòtoprens pou na pou nou ta pou nou pa ta mande Ariel Henry pou l kite peyi a e nou menm nou pa la pou vanjans nou pa la pou nou tiye men kòm lalwa di li a lalwa dwe aplike gen prizon pou vagabon gen prizon pou sanzave èske moun sa yo yo pa merite prizon. Eske nèg sa yo kap kriye le bon tan tankou Andre Michel kap pa kouri an Haiti on senp vagabon on senp sanzave ap pale dwòl sou radyo pou montre ke peyi a pap avanse peyi a pa dwe pwogrese peyi a dwe antre nan twou e jounen jodi a li gen sekirite pase yon premye sitwayen de la repiblik yon prezidan de la repiblik paske li yo menm li menm li paka asasine tèlman li gen kòtèy bò kote li li paka arete tèlman li gen kòtèy bò kote li e nou menm nou kanpe la nou pap di anyen nou rete nap soufri nap deperi e sak fè zanmi oditè oditris kap koute nou. E nou di Gonayiv, ki kote w ye aktyèlman la? Kisa w ap fè aktyèlman la? Kisa k ap pase? E nou kwè ke te gen yon delege depatmantal, men delege depatmantal la, se Jovenel ki te nome w nan plas la, men ou pa fon apèl avèk pèp la?

Peyi a ka rete jan l ye la a? Eske w pa ta dwe di mo pa w nan sitiyasyon an paske Jovenel te pran w kòm delege li te mete w nan vil Gonayiv pou w te asire vil la an sekirite? Men yo asasine l Pòtoprens, ou pa di anyen. Kisa w ap fè avèk pèp Gonayiv la? E jounen jodi a nou mande kote mouvman peyizan yo, kote mouvman peyizan yo, kote MPNKP, Mouvman Nasyonal Kongrè Papay? E m te tande Chavanne te di Jovenel dwe kite peyi a. Sharam te di jovenel pa bon jovenel ap lage peyi a nan twou men jodia jovenel pat ko kite peyi a yo asasine l yo asasine l eske nou paka di yon bagay e bagay yo de jou an jou yap vin pi mal mesye an nou serye an nou pa fè politik la konsa an nou di yon bagay non mesye an nou leve kanpe non. Men ki kote Ariel Henry ap mennen nou hein. Sendomeng ap file zam ni, nou menm nou pap di anyen. E nou di nap goumen pou pwodiksyon lakay? Chavanne, eske travay ou a pap tonbe atè? Alo? Eske ou pap travay pou gremesi? Fòmasyon te ban mwen an jounen jodi a ki fè ke m toujou gen rekonesans, m toujou konnen m se yon patriyotik pou m ap batay pou san ki koule nan venn mwen kapab rete koule. Ou pa di yon mo m pa tande w. Nou fè apèl avè w jodi a. Eske n ap kite Ayisyen an pèdi? Eske n ap kite Ameriken kraze peyi a ba nou epi nou menm pou nou rantre nan semityè, yo menm pou yo vin jwi richès ki gen nan peyi a? Zanmi oditè, zanmi oditris, e m p ap pran pil tan, men m fè ti rale sa pou m rele tout sendika yo, tout mouvman yo, tout òganizasyon yo, Se ansyen militan, ansyen animatè. Menm jan nou te pran peyi a, nou te konn tout ki mannigans nou te fè, nou te voye Jean Claude Duvalier ale an 86. E jounen jodi a, nou te bay yon kout Aristide ki kraze lame nou an kounye a ki fè nou pa gen defans, nou pa gen anyen. Nou pa gen moun ki pou pwoteje nou, se gang k ap maltrete nou, se gang k ap elimine nou, se kidnapè k ap fèt sou nou. Men jodi a.

Ebyen abòne sou chanèl la montre ou apiye nou montre ou dakò avèk nou e pou nou kapab kontinye travay la e konsa ebyen yon jou na va pote viktwa zanmi oditè zanmi oditris nou rele tout depatman yo an nou leve kanpe e sektè dyaspora dèyè nou nou pa bezwen pè sektè dyaspora ap travay pou nou nou pa bezwen pè men fòk nou menm nou leve kanpe an nou bloke peyi a mezanmi. An nou pa kite yo jwe avèk nou, an nou yo pa kite yo asasine nou ankò. Men, Ariel Henry pran yon chemen, li pran yon move direksyon. Èske Ariel Henry gen dwa revoke? Èske Ariel Henry gen dwa nome? Ariel Henry pa gen dwa fè anyen, sèlman Ariel Henry la pou l te òganize eleksyon. pou l mete yon nouvo gouvènman nan plas Jovenel la paske manda Jovenel ap fini 7 fevriye 2022. E jounen jodi a, Me Ariel Henry ap goumen pou pa gen eleksyon nan peyi a, men li menm li vle pran peyi a an kidnaping, li vle kidnape peyi a. Li vle kenbe peyi an otaj, li menm pou l al mete, pou l al travay antake yon gouvènman tranzisyon. Mezanmi bagay yo klè devan je nou. E Ariel Henry se yon moun ki patisipe nan lanmò Jovenel, paske lè Jovenel t ap nome l, se li menm ki te di non Jovenel ou pa bezwen nome m nan lè w ap nome m nan, e l ranvwaye nominasyon an. Enbyen kounye a, enbyen aprè Li fin ranvwaye nominasyon an, Jovenel mouri e li menm li pran plas la. Men ki demagoji! Eske nèg sa yo plis sitwayen ke Jovenel mezanmi? E nou tande tout diskou maryaj maryon an sèlman Jovenel fè, nou te dwe leve kanpe. Elektrisite Jovenel tap bay nan peyi a, nou te dwe leve kanpe. Men tout bloke. Tout bloke, tout an pàn, e nou la nou chita, n ap pran zye nou n ap gade, epi nou kite ame ki ap voye moute, nou kite Sendomeng ap voye moute, e nou kite lòt peyi ap voye moute, san ke nou pa di yon mo, san ke nou pa bloke lari a. M envite nou, an nou bloke lari a mezanmi, an nou pran lari a pou nou, yo pa ka touye nou tout, zam mèt ap chante, an nou di alaso sa ki mouri zafè a yo. An nou di alaso sa ki mouri zafè a yo. Nou envite w pran beton an pou ou. Nou envite w pa rete chita. Vil de Lendepandans lan, Gonayiv, m konnen w kapab. Gonayiv, m pa tande w. Gonayiv, m pa wè w. Pèp Pòtoprens lan ap fin mouri. Pèp peyi a ap fin mouri. Menm lè w santi w nan fyète w, menm lè w santi w byen ou menm, menm lè ou gen sekite lakay ou, men di yo mo yo. Y ap tann ou. Se ou menm y ap tann wi ki pou pale. Se ou menm y ap tann ki pou leve kanpe. Paske yo konnen vil Lendepandans lan. Depi l leve kanpe, depi l mete blokis, pa gen moun ki ka reziste. M fè apèl avè w, enben n ap tann ou. Nou bezwen tande vwa w, enben se zanmi w, se frè ou, se patriyòt parèy ou ki rele w antanke ansyen militan pou di an nou pran lari a pou nou, an nou bloke lari a pou nou di Ariel Henry nou konprann jwèt la, nou p ap dakò avè l, se pou l kite pouvwa e bay yon moun ki ka òganize eleksyon. Òganize eleksyon avèk referandòm nan. Mèsi bokou. Bye bye. A la pwochèn. N ap tounen sou menm andevou ankò pou nou ka ba w ti enfòmasyon sa yo.